Hello, byenveni zanmi nou yo, kòman nou ye jodi a? Welcome sou Jojo Harmony Channel. Jan ke nou wè bèl ti pla prepare a, nou pral fè yon ti kokiyòl ayisyen, ok? Sa ke nou rele kriz de fam, ok? An ale! Hello, hello guys, kòman nou ye, kòman nou ye? Byenveni sou Jojo Harmony Cuisine. Jan nou kapab wè, nou pral pote w kòman ke nou prepare yon ti kokiyòl pou ou. Nan, m pral montre w kòman nou prepare yon ti kokiyòl pou ou, byen fasil. Kòs ki sa n ap bezwen? N ap bezwen farin, jan ke nou kapab wè la, sa se yon òdè m pral fè. Mwen genyen apepwè de 5 kòp farin ladan li. So, n ap bezwen lèt kanasyon. Ok, so mwen genyen la bè ki de

Ok nap bezwen sitron but se ze sitron an nap bezwen. Ok ze sitron an nap bezwen la dani. So mwen ap itilize 2 esans. Map itilize nou yo. Ok jan ke nou kapab wè an. E pi mwen pral itilize pu vanila. Ok so se 2 esans sa yo ke nap bezwen. E it's ok tou si ou pa gen esans sa. Sa pa fè anyen as long ke ou gen esans sa. Ok. So mwen ap mete yon ti lèt nesle ladan li. Yes, ap mete yon ti lèt nesle ladan li. So an nou komanse. E of course nou pap bliye ze. Nap bezwen um, nap bezwen ze. M kwè nou konn sa ze ye deja mezanmi. So m pa bezwen montre nou li. So nap bezwen ze. So an ale komanse. Pandan se tan nou pral bat ze an avèk um. Nou pral bat ze a avèk esans la. Epi nou pral mete ze sitwon an ladan l. Sò pou ke nou kapab jwenn yon bon tekti. Ok? An nou wè. An nou wè ti moun. Sò nou pral kòmanse jounen an. Ok, nou kapab wè. Si w vle itilize l nan machin, ou kapab itilize l nan machin. Mwen menm mwen konnen se bagay Ayiti, bon ti bagay Ayiti an m ap fè la. Alò, nou pa di Ayiti pa itilize machin non. But mwen santi m pi konfòtab lè mwen itilize menm pase se old fashion mwen ye. Lè m ap fè ti afè m, m fè ti afè m old fashion. Ok. Epi nou genyen nan kizin nan avèk nou tou. On limena. Limena di m pa site non l. Eske se vre? So e konsa n ap fè li pou kapab fonn bè an. Mezanmi m vle ke nou wè l byen. And of course n ap bezwen suk lan. N ap bezwen suk blan. So mwen pral montre nou koman ke nou mix sik lan ladan. Ok. So. Lè w fèl konsa li antre anndan farin nan. Ketya ou pa vin fè m pale la. Lè fini w menm ou pa vle pale non. Tout moun tout moun YouTube mwen yo tout fanmiy YouTube mwen yo konn ketya right ti moun nou tout konn ketya so se li menm ki la oh my goodness I should of take off the watch guys I'm very messy m kwè nou konnen sa deja cuz m toujou ap di sa vrèman messy so lè w ap fèl konsa ou make sure tout bè a byen antre nan farin nan ti moun e se sa k pral rann umm pat kokiyòl nou an pou l byen lus pou l ka fen. Epi lè w ap manje li, ou santi w ap manje yon bagay ki fen, it just fonn nan bouch. Ok? So se konsa, konsa ke nou ap kòmanse pou nou mete farin nan. Ok? So, mwen ap fin byen marine farin nan la. Gye lè John Peter pa nan kizin nan pou ede m jodi a non. Li kite Miss Ketia pou ki ede m. Mezanmi ti moun sa fè lontan nou pa wè pandan map fè sa. An nou pale ki sa nou fè koman nou ye. E mwen kontan pou ki pou m kapab montre nou. Resèt kokiyòl, alò nou konnen manje li menm son bagay ki varye, so tout moun fè yo jan ke yo vle, but timoun si nou goute kokiyòl sa, nou pap mande rete e feel free to, nenpòt kote ou ye depi ou se nan etazini an, ou kapab rele nou, nou ship, nou kapab ship pou ok, so konsa lè ou fèl konsa, tout farin nan byen antre, bè a byen antre nan farin nan. Epi kounye a nou pral ajoute, nou pral mete suk ladan li. Ti moun pafwa m anvi pale franse m pa kapab. Pou sa fè nou tande m ap di ajoute. Aah ki te pisi m nan ajoute. Ok, so kounye a nou pral mete suk lan ladan li. Ok Sa um, se yon kòp Ok Bon, li gen 4 Li gen 4 kòp ladan li Ok Oregano nou pral mete. Alò nou try pou nou pa fè l twò dous tou. E sitou pou òdè sa nap fè an, moun nan pa bezwen l twò dous. Nou va. Ok, moun nan pa bezwen l twò dous. So sa fè. As we go. Ok guys, jan ke nou kapab wè, farin nan fin byen miks. So, um, sa mwen ajoute la dan li la, se poud kanel lan. Mwen mete poud kanel la avèk poud an etwale. E pa an etwale non, um, what do you call this again Ketya? Nutmeg lan. Miskad. Miskad yes yes se mo sa m tap chache a kreyol. M fin mete poud miskad lan, mwen mete bacon nan. Ou pè a mwen. M te gentan. Kreyol yo. M te gentan montre nou ki bacon soda mwen mete ladan li. Epi mwen mete. Mwen mete. Yon ti sèl. E pi. Ki sa nou pral mete la? Nou pral mete koun ya nou pral mete lèt. Ok. Ok. So nou wè jan farin nan soti ti moun. Mwen te mete plis bè ladan l ankò. Paske bè an pat ase jan ke nou kapab wè. Farin nan anpil. Ok. So kounye a an al vide lèt la avè mwen. Ok. Sa m mete premye bwat lan. E pou m manyen li. Manyen. Ti moun, fò nou gen men. Si nou chwazi fè bagay sa avèk men. Fò nou gen sentir. Ok. So. Mete dezyèm lòt lan. Okay tou you gonna have to open the the other one for me Tout an tan wap mete Se tout an tan wap petri E bla Ay si an konen bab jen kre la Liye tan la gil pou mwen ti moun Mdawaj di marine Liye tan pa mou Li gentan banm fetri a timoun. Ok se tanzantan wap mete wap petri li pou ka jwenn li jan w bezwen l lan. Ok pou ka jwenn li jan w bezwen l lan. Ok so nap mete lèt toujou. So jan ke nou kapab wè sa pral depande selon konbyen wap fè. So, m pa ka di nou konbyen lèt egzakteman pou mete because w ap itilize je ou pou mete lèt la paske m pa konn konbyen w ap fè. Nou konn fè kon sa ayisyen mezire. Ya, nou konn fè kon sa ayisyen mezire sa avèk je nou. So, toutotan w ap mete, w ap, um, w ap itilize je ou pou wè, can you open this for me my love?

Se kamensis li ye. And then we gonna, you feel you can put some coconut on it too. Yeah, so nou fè sa ak kokoye, but nou konnen sa se moun nan te òdè sa, li pat mande kokoye ladan li. But si w vle, ou kapab mande coconut flakes. Mezanmi, timoun nou wè jan m pran dwèt le maji a la. Le majeur la, le majeur, ok? Mwen pran, ou nan videyo a cheri, sa l genyen?

Sak te gen la. Mezanmi timoun nou wè janm bouke. Yon tifi ap dim pa ki m vèbal paske m di dwat li maje a. Sak gen la. Mwen wè ou tèt bagay. Sou fè tout bagay pa konplike. Ou fè m wont.

Guys nou wè jan jan mwen oh gan chire nan menm so banm chanje gan ok guys ok guys kounya la nou fin bat farin nan se ke nou pa wè nou pral ajoute nou pral melanje sa sa se ze sitwon an ki ladan li avèk esans blan an avèk esans nwa an kem mete ladan li e avèk yon ti natmeg mwen te mete ladan l ankò. Ok so kounye a nou pral pour it all over it ok pandan nap bay li an tou bagay li ok alò nou konnen bò isi anyen pa jete anyen pa pèdi so ke m bagay li so kounye a ti moun se kounye a travay la kòmanse epi pandan wap bagay wap melanje l konsa lè w fin byen melanje l. Epi ou pral ajoute yon ti farin ladan li pou kapab fèl pran nan mezi ke ou bezwen li. Ok nou pa vlel twò pat. Ou pa vlel twò di. Mwen se men ki sa limyè sa vle bat tèt mwen wi cheri. Ok. Ankò ou pa bliye m di nou mwen m fè li old fashion. So si ou menm ou vle itilize machin, ou kapab itilize machin. Keke a take a new job baby. Pou m ajoute ti farin la gade. Ok.

M deyò dro ok so kounye a nou kapab wè I think anba a anba a ba a tiwa gen nesle tou wi fè kiki moto koute lèt yo ye Baby's doing a good job guys baby pa kriye anko ok so. Nou wè toutotan map mete li, map bat li, map ajoute farin nan pou m kapab jwenn m voltije kamera nan bò timoun pou m kapab jwenn bon tekstè nan fason m bezwen nan ok. So pran pasyans, pran tan nou pou nou bat li pou ka farin nan ka byen antre, pou tout bagay yo byen antre andedan l byen byen epi pou ke nou kapab bay. Alright. Ok guys as you guys can see kòman nou kapab wè so mwen fin bat li kounye a mwen fèl pase ou konnen lèl gwo konsa lap difisil pou ke pou mwen bat li mezanmi Rose ap kale mwen so kounye a sa m fè mwen pran um, plastik um, wrap lan so mwen wrap li ladan li epi mwen mete l sou kote ok So se sa ke m fè. Konsa pou koupe l. So si w bezwen konn ki plastik mwen itilize, mwen itilize pressing seal. Ok. Ou kapab itilize nenpòt brand nan. Depi se plastik sa li ye, pou ke l kapab kenbe l. Ok. So mwen fè li ti boul konsa. Sa vle di ti pi. So that way li pi fasil pou mwen. Pou m ka byen bat li ansanm. Ok. So, si ou kite l dòmi overnight, ou mete l nan frijide, epi lè konsa tout bagay yo byen antre ladan li. Alright. Lè w ap fè li, so senpleman retire l. Alò gen moun ki fè li. Yeah, take baby for me guys. Yeah, just put the paper down. Mezanmi guys, I'm sorry pou bri an. Nou konnen, nou konnen lò gen ti moun se pou sa sa ye. So nou va eskize mwen pou ti bri an. Pip. Baby gate baby renmen rete nan men So ok So ou fè li konsa Alò gen moun ki fè li nan Which is mwen gen machin nan tou Mwen fè li mwen moulen li sou tab Epi ou koupe li Ok konsa nou fè li Epi nou mete l sou kote So sou vle koupe li nan machin nan Sou sepleman sa wap fè, sepleman sa wap fè wap ajoute yon ti farin sou tab kote, sou bagay kote wap woule l lan. E pi wap pran yon, yon woulèt yo. Yon moul. M pa konn si se ketch pa ketch sa ki sa m tap fè timoun. Ou pran yon moul. So ou pran yon ti farin ou mete sou yon ti tab epi yon kote ki pwòp and sanitize ok so ou mete yon ti farin sou li ou pran moul lan epi ou moulenl epi ou pran ti bagay lan ou koupel alò mwen mwen gen ti bagay lan la wi but mwen ta pral koz mwen pap fè sa kounye a epi se pa moul lan map fèl tou so jan map fè sa. Map fè li. Map fè li ak men mwen map woule li. Lè map woule li timoun map montre nou ok. But usually ou fèl konsa. Sa pral depan de jan ou vlel lan tou. Ok ou fèl konsa. You know ti bagay tou senp ou just mete li nan. God bless you baby. Ou just mete li nan. Ou just mete li nan lwil ou. Ou fri yon lwil byen cho. Epi ou mete l. Ok timoun. Oh. E talè lè m fri li. M pral montre nou jan soti. Mezanmi timoun gade jan pat lan bèl. Gade eske nou pa wè. Wè jan bèl lan sant lan sèlman fè w anvi manje l timoun. Se tèlman l santi bon. Li santi bon. Sant lan fè w manje l. Li gen bon ti esans ladan l.

Ou kapab rele nou. E pou ke ou kapab jwenn kikèl pa w la ok. Mezanmi timoun nou gentan wè sa kap pase nan kizin nan la se kokiyòl ke nap fri nan kizin nan ou menm ki poko plase òdè paw la nou envite w plase òdè paw lan mezanmi timoun. Gade kokiyòl yo, kokiyòl yo bèl, yo joli, yo fresh. Rele pou kapab fè òdè paw la kounya avan ke yo fini. Ok, nap tann ou pou rele pou pran òdè paw la avan pou yo fini. Kounya menm rele, rele, rele, rele. Paske telefòn nan se 9 54 3 97 25 57 ok.